Il est le menm yè, oujoudoui, etènèlman. Li menm ki retire moun nan pousyè tè pou l fè yo chita pami gran. Alelouya. Li pran de choz fòl pou l konfond lè saj. Lè moun, lè tout espwa fini, Bondye nou an li toujou fidèl. Nou salye chak moun nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Nou espere avèk Jezi nou trè byen gras a Dye. Nou beni non Bondye nou ankò. Bondye nou an fidèl. Nan lè sa, se yon kontantman pou nou. Alò ou kapab wè je a yon jan, kapab wè vizaj la yon jan. Men nou di Bondye mèsi paske y gen lavi. Nou di Bondye mèsi. Bondye nou an li fidèl. Nou pran moman sa pou nou remèsi Bondye pou sa li fè pou nou. Nou loure l, nou adore l pou sa li ye. E si otè ki chante ki di si ke m pa ta di sa Bondye fè pou mwen konnen ke m ta engra. Nan moman sa a, kote ke Bondye fè anpil bagay pou nou. Men, si ke Bondye, lè Bondye fè pou ou konsa, ou pa temwanye, ou pa sipoze wont temwanye. Se sa fè li di nan som 118 lan. Wè apre, sèvitè lan te fin di sa, li di,

E menm jan sèvitè an di, Kòman rantre ja Letènèl, hein, pou tou sè byenfè anvè mwa. Bondye nou an fidèl, Bondye nou an kapab zanmi mwen. E nou di Bondye mèsi kote ke e Bondye fè nou gras, li marye nou gras a Dye, li ba nou 2 pitit gade pou li, pitit yo se pa pitit pa nou yo ye, se pitit Bondye. Se menm jan Bon, m alò nou kapab pran egzanp lan konsa, pou w ka yon ti jan konprann. Se menm jan ou gen yon bèt, epi ou bay yon moun gade l pou. Ou konnen tout sa bèt lan li menm li genyen, fòk ou al kot mèt li pou w di men sa ke l genyen, men sa ke l genyen. Paske se gade l ba w gade l pou li. Ebyen menm jan tou Bondye, chak moun li kite fè yon timoun, se kite l li ba li, li ba li l gade pou li. Ou gen kont pou al rann Bondye de timoun sa. Si ke yo te konn sèvi Bondye, timoun sa li menm li ta rive mouri, ebyen timoun sa ap sove atravè de ou menm. Men si ke ou pa t konn sèvi Bondye, e sa fè li di, Kwa o Senyè Jezi, e tu sera sove, twa e ta fami. Ou tande? Li ba li fè pwomès sa. Se menm jan tou si ou poko aksepte Jezi nan lavi ou, Ebyen fanmi w yo menm yo pa kapab sove tout timoun yo nanm timoun yo se sou kont ou yo ye ebyen timoun sa yo Bondye baw gade pou li an ou menm Bondye fè w gras li baw gade timoun si timoun sa timoun sa yo malad nan menw wi ou kapab al lopital men ee fòk ou al kot mèt lan menm avan kew al lopital fòk ou al kot mèt ou pou di mèt lan ee pitit sa ou bon mwen an. Li malad wi. Li malad. E mwen vin kote ou ansanm avèk li. Mwen vin kote ou ansanm avèk li. Apre sa, wap fè suivi lopital la. Mwen konnen se bon Dieu li menm kap aji. Tande? Mwen konnen se bon Dieu kap aji. Alo, nou di bon Dieu merci. Di fèt ke li fè nou gras. e li fè nou li fè nou gras e kote ke pitit gason ke li te ba nou li ba nou ba li ba nou 2 pitit gade pou li e kote ke e pitit nou an li te malad pitit lan te malad e abitid depi timoun nan ale nan krèch e isit lan, ou konnen e sitou nan peyi kote nap viv lan, li son peyi kòm si kapab di ou twopikal, men li pa menm jan avèk peyi nou Ayiti, pase son kote sitou nan zòn kote nou ya nan kapital lan, ou gen dwa ou soti nan fredi, ou antre nan chalè, ou gen dwa soti nan chalè ou antre nan fredi, sa vle di. Tanzantan timoun yo yo menm pardon yo gen dwa gen grip bagay men Bondye fè gras depi timoun yo fèt yo pa yo fèt an sante gras Bondye e nou di Bondye mèsi pou sa men se lè ke yo kòmanse antre lekòl ou konnen soti bonè soti nan fredi antre nan nan nan chalè tout sa yo gripe fasil.

Mari m nan vin al lopital avèk li, yo fè egzamen an pou li ankò, yo wè l pa gen anyen nan poumon. Li toujou kontinye gen fyèv depi. Twazyèm fwa ankò, mwen leve l, m al lopital ansanm avèk li, yo refè yon lòt egzamen, li toujou kontinye, yo wè l pa gen anyen, yo ba l remèd, li toujou kontinye gen fyèv lan. Li gen grip, li gen fyèv. Dènye semèn nan, li te gen, li pa. Li pa janm manje. Li pa, li pa jwe. Pase m konnen pitit sa, menm lè l konn gen grip, li konn gen ti fyèv, tankou lè l ap fè dan, bagay sa yo, li toujou jwe, li toujou manje, menm lè l gen fyèv lan, li toujou manje. Men fwa sa, li pa manje, li pa jwe, sèlman kouche. Pase yo konnen se kote, mwen mal travay, mal travay se kote ke nou kite l. M veye dimanch ki 8 lan m ta al travay m te kite l kay fanmi mari m nan epi dam nan rele m li di m ke m rele dam nan m toujou ap mande l kòman l ye kòman l ye li di m a li la wi l kouche fyèv lan cho men depi lè m ap di w lan li gen plis ke 2 semèn avè yon fyèv ki pa janm tonbe sou li ou gen gen dwa wè l fon ti bese apresa l moute wo. Benyen n, ba l remèd, fyèv lan pa janm ale. Alelouya. E pi, e, m kite travay la, m pale avèk moun travay la, m kite l, m kite travay la nan vè inè, m kouri vini m al pran l. Lè m rive, lè m al pran l, m al lopital ansanm avèk li. Lè l rive lopital la, a 40 degre, 40 degre yon fyèv sou yon timoun, timoun nan te ka kokobe, si se pa t Bondye, li te ka, paske w konnen depi fyèv lan li twò wo sou timoun nan, Li ka fèl fon kriz, li kokobe, li domaje. Men l'Eternel etè sou, etè la lò di delij. L'Eternel etè sou son tron. Nou di Bondye nou mèsi pou sa, li pat kite sa rive. E pi lè yo, lè li ve lopital la, yo pran ni, yo kouri mete ni oksijèn, yo kouri mete bagay sou li, yo kouri mete pil bagay sou li, ni oksijèn, kontrole kèl. Bagay sa yo. Ah, pitit lan te vreman mal. Li fè, li fè 7 jou nan oksijèn. Li pa manje, sèlman ti dlo lèt kon si yon lèt kon ou, pa fwa l ka bwè l. Men li pa, li pa manje, li pa bagay, li nan oksijèn. Doktè yo kouri fè egzamen pou li, yo te fè egzamen kowona pou li, li pa gen kowona, yo ba li ba negatif. Yo fè egzamen yo wè poumon gen tan enfekte. Li gen yon enfeksyon, gen yon enflamasyon ladan. E m baka di ke m pa tris, m baka di ke m pa. Dlo pat soti nan zye m paske se lòm mwen ye. Men Bondye li menm li te ban m fòs pase lè m devi lè m kanpe m ap gade pitit lan ha si se pat Bondye si Letènèl n'etè pa notre sekou si te pat Bondye ki te pote pitit sa sekou lè konsa se rip m te ka mete men Bondye retire rip la l met sove li mete lavi.

Alò menm lè ke mwen menm m pa t kanpe pou m te kriye devan l, m te di l non pa fè sa, men m pa t santi, m gon moman m te vrèman dekouraje. Men m di Bondye m nan mèsi, li te mete moun sou chemen m, li te mete moun sou wout mwen. M pa t gen, lò ou pa gen moun nan yon peyi. Men Bondye te mete moun sou wout mwen, moun spirituel, de la fwa. Mwen di Bondye mèsi pou sa, pou chak moun ki te kanpe, ki tape de m la priyè. Brezilyèn kou Ayisyèn, ki te toujou la, tape de m la priyè pou pitit lan, la fami de la priyè, e madan pastor nou. E ma anpil moun, anpil moun ki te de nou la priyè. Byen ke mwen te moute sou, sou, mwen toujou konn kontinye fè, m pa t janm lage travay la, mwen toujou konn kontinye fè, fè videyo, men m te toujou di ke m pa lakay mwen. Men m pa t janm bay motif lan. M te di ke nenpòt moman, w ap konnen ki sa k fè m pa t lakay mwen. Men Bondye fè gras. Alò wè. Temwanyaj la anpil zanmi. Lè pitit lan fè yo fèl fè 3 jou nan yon sal. Apre sa e gade m gade m wè doktè an te vin vini li te vini nan sal kote m te ye a li pa al ansanm li pa pale avè m li sèlman gade apre sa li gade apre sa ap gade m yon vi finè vin li di yo yo pral mete w nan sal izolman wi. M di yo poukisa Nana li di m konsa m pral di w bagay sè m wè gen de bagay ki fèt w ap plenyen gen de bagay ki fèt w ap plenyen m ap pale wi m te plenyen wi m te fache pase se lòm mwen ye pase w konn sa fè m te fache m plenyen men se te travay Bondye lè Bondye ap travay pou ou zanmi mwen gen de bagay Bondye ap fè pou ou ou p ap janm konprann non ou p ap janm konprann men se pi devan w pral konprann pouki.

Li gen yon bagay nan poumon l, li an dout, li pa ka konn si se covid, si se pa covid. M di non, men pitit lan vin la, li vin la avèk lopital ki transfere l la te fè tès pou li tout bagay. Na m te, m te vrèman fache vrèman. M te vrèman fache. M te di non l bagay. E m te di non se pa konsa. Men pou jan ke tou yo te pran nou, yo pouse nou an tou. Kòmsi moun ki te vin pran nou an te an ale an ale, m pa menm bonm tan menm pou m pran bagay, m te vrèman bagay men e men se pi devan m t ap vin konprann pouki yo te vin mete nou nan izolamènt.

Li kòmanse manje. Apre nan lòt jou, yo retire l nan oksijèn. Pi kòmanse pou l kouri nan lopital. Pitit manje. O, pitit lan kanpe. Pitit lan jwe. Pitit lan pran lopital lan pou li. Apre sa yo te vin al refè tès lan ankò. M te toujou ap di doktè a m poko konn poukisa m nan sal sa a non pase pitit mwen pa gen kowona. Li te vin nan sal la san l pa t gen kowona. Epi, doktè an di konsa, doktè an, yo pa di m anyen. Apre sa yo refè egzamen an, yo di a. E poumon w li kòmanse amelyore wi e bagay sa. Apre sa, m di bon, m di Bondye, apre sa m vin aksepte. M di Bondye mèsi anpil, sa se travay ou menm. Sa se travay ou, gen de bagay w ap fè, fò w fè, fò w fè lòm etone. Se sa fè li di, li pran bagay ki fòl pou l konfonde lè saj. E, lè, lè, lè granzòm, lè grantòm, lè grantòm ki toujou konnen ke se yo menm ki Bondye, san yo menm pa gen lavi. Lè gran doktè ki fè, lè gran ki etidye, ki kòman, ki achitèk, li pran choz ki fòl, yon choz ke ou bagay, ou pa janm pa ta, ou pa ta imajine, li pran li sèvi avèl. Ebyen pitit mwen kòmanse nòmal, pitit mwen nòmal, pitit lan nòmal gras a Dye nan sal la. M di Bondye mèsi wi, se sa w te bezwen fè ki fè w te kite yo vin mete m nan sal izolman an. M kwè m fè 3 jou ou byen 4 jou si m pa twonpe nan charizo a apre sa m wè yo di oh Rebecca e m pral bezwen lave sal la wi e bagay m di konsa apre sa m ap tounen la ankò m tèlman vin renmen sal izolman m di konsa apre sa m ap tounen la yo di m non si yo te mete m ladan m t ap vrèman kontan paske gen de bagay Bondye ap fè pou ou li retire w Pami lòt moun li vin mete yon kote pou l sèvi ansanm avè w zanmi m. Epi li, yo retire m nan sal izolman. Pitit lan bon, w ap wè pitit lan fè 3 jou. Li fè 3 jou li pa pran antibiyotik lan. Epi se travay Bondye, mwen m la m ap bay tèt mwen pwoblèm. M di, men yo wè pitit doktè an di konsa lè w gad vizaj pitit lan, pitit lan nòmal men pou mwen w poko bon non m poko ka voye w lakay ou avè l. Epi lè, lè. Chak lè yo pran venn nan, li bagay. M kwè dènye jou an, yo fouye l 7 fwa. Yo pike l, yo pa janm. Venn nan antre, li san vini, li bagay. A vle di moun m di w men sa Bondye nou an ka fè. Padon, tout sa nou wè, lè w wè l fè nwa, e lè sa l wè l fè jou. Bondye fè gras, pitit mwen nòmal. Apre m te fin fè 13 jou etène avèk li, 13 jou, fò w konprann, e sa fò w wè zye m konsa paske m fè 13 jou, m pa janm ka vin lakay, paske w konnen bagay yo pa fasil sitou, ou pa gen yon moun, se sèl mwen menm ansanm avèk mari m, e li te rete avèk demwazèl la, l al kite l nan moun moun pou l ka al travay. Mwen m te tou rete nan lopital ansanm avèk li. 13 jou, Bondye fè m gras, pitit la soti vivan, pitit mwen soti an sante. Doktè a te fè egzamen poumon pou li, li di ke li pa gen, li pa gen bagay sa ankò nan poumon l. Alelouya! Se sèlman rim, sa vle di, li di se ba li, ba li antibiyotik, li pa nan antibiyotik lan ankò.

M pa t di pase m pa t chwazi di sa. M te jis rete, m te jis fè kontak ak kèk moun m konnen ki ka ede m lapriyè. Alò m pa di ke ou menm ke m pa t di sa ke ou pa ta ka ede m lapriyè non. Men m pa t chwazi di tout moun sa. E m di Bondye mèsi, Bondye m nan fè m gras, li fè pitit la soti vivan nan lopital la. Li pa kite pitit mwen mouri, mwen di Bondye mèsi. E nou remèsye chak grenn moun tou. E m'ap di w yon bagay, ou wè tout sa ou wè ki prive w, ou ka pa konprann li jodi a, men demen si Dye vle w ap konprann li. E, e ta fè otè lan chante li di tout sa k va rive nou va sèvi non li. E ta fè li di e, tout choz konkou, e, pou moun ki renmen Senyè a. Ta fè pa dekouraje, nan kèlkeswa sa w ye, kèlkeswa maladi w ou ye. Menm lè doktè te di ou te manke yon mwa, ou te manke si mwa pou mouri, Bondye li menm, dènye mo a, dènye pawòl la, se Bondye ki gen li. Paske m sonje apre lè doktè te vin wè timoun nan, m te gentan sou nenpòt 10 jou nan lopital lan, oubyen 9 jou si m pa twonpe m, lè l vini li di m konsa, ou gen pou refè 10 jou ankò pou m kontinye bay pitit ou a dibiyotik. Men Bondye fè gras, li pa kite m fè menm 5 jou ankò menm. M di Bondye m nan mèsi, m bay Bondye glwa, m bay Bondye m nan lonè, louranj li menm sèl li merite. E m di Bondye mèsi ankò. Mwen beni non Bondye pou lavi chak moun ki t ap ede m lapriyè pou pitit sa a. Mwen di Bondye mèsi. Ke Bondye beni nou. Ann rete toujou nan lapriyè. Se sa k fè li di nan pawòl li. Lè frè nou ansanm nan ap lapriyè, nan kot Bondye, se pa paske lè ou menm sèl wap priye, lè wap priye Bondye pa tande w non, men lè nou tout al rele nan pye Bondye pou yon sèl bagay, Bondye fè entèvansyon l pi rapid. Se sa fè ou menm, gen moun ki timid ki pa renmen mande moun lapriyè. Alò m pa di w pou mande nenpòt moun lapriyè, men ou dwe gen yon moun Ou dwe gen de twa moun spirituel sou wout ou, de twa moun de jenou sou chemen w pou ap mande lapriyè, paske lè nou ansanm nap lapriyè se bèl bagay. Mwen swete ke Bondye beni w, ke Bondye kache w, ann reste toujou nan lapriyè, la famille de la prière, mwen renmen nou, manmi nou, pastè nou, pastè Fonten, Manmi pasteur nou mwen renmen nou anpil mwen renmen nou mwen renmen nou anpil tout lòt moun ki te edem priye yo menm lèm pa site non nou men mwen renmen nou anpil ann rete toujou branche sou chemen an paske se se e pa lè pou nap bay blag nan levanjil se pa lè pou nap fè ankenn bagay ki mal se lè pou nou mete tèt nou ansanm pou nou lapriyè Bondye Bondye beni nou mwen renmen nou anpil mwen renmen nou Bondye beni nou Bondye beni nou.